Mesye Olivier Martelly ke nou tout nou konnen ki se pitit fanmi prezidansyèl. Sou gouvènans prezidan Michel Joseph Martelly, gen yon pakèt pwojè ke anpil moun te kapab konstate l nan plizyè chèn televizyon, imaj ki t ap pase kote ke se Olivier Martelly li menm ki t ap kowòdone akti vite sa yo. Men nou kapab di jounen jodi a anpil nan pwojè sa yo kesyon stad ki t ap fèt gen yon 25 stad ki envizib jiska prezan ke moun poko kapab detekte ki kote yo ye èske se nan espas ou di mwens nan pòch politisyen ayisyen yo. Guy Wewe radio a nou felisite l pou intèvyou sa ansanm avèk Olivier Martelly pou l te kapab poze l kesyon sou yon ansanm de dosye ke nou menm o nivo popilasyon an nou repwoche jèn gason sa. Enben Nan okazyon an, gen anpil pawòl ki di e nou kapab konstate jiskaprezan, Olivier li menm li rete fèm e avèk konsyans li selon sa l di, li pa gen anyen pou wè avèk sa ki ap di atravè radyo, televizyon e menm atravè rezo sosyal yo e li fè konnen sou gouvènans Privè a, enben li menm yo te konvoke l nan pakè, li te ale aprè ke yo fin poze l tout kesyon yo te gen pou. poze l, enben definitivman li menm li di menm lè yo ta prè pou rele l ankò li prè pou li menm pou li desann pou l kapab pwouve reyèlman vre tout sa ke yo ap di de li yo se Enben nou menm nan Lakay Enfo nou t ap swiv avèk anpil atansyon e nou deside pataje yon ekstrè Nan intervyou sa a, n ap raple men n ap felisite Guy Wewe tou ki son jèn animatè kiltirèl li menm ki ap travay jounen jodi a ki gen yon notoryete ki gen ora o nivo sosyete an e n ap felisite l n ap kontinye swete l bon kouraj bon konba paske nan jou ki sot pase yo la enben te gon flay ki te fèt enben gen anpil moun ki fè kapital yo e ansanm avèk sa nou pral envite nou pral envite nou swiv yon ekstrè Nan entèvyou sa a ke Olivier Martelly li menm li te deside bay Guy Wewe radyo a. E pa bliye nap pwofite okazyon an tou poun mande w, nou nan yon moman kote ke mond lan ap pase yon tray, kote ke anpil moun ap pèdi lavi yo, kote ke ekonomi plizyè peyi, plizyè. Group San se efondre ebyen nou menm pa bò lakay pa nou nou te deja pat gen anpil ebyen an nou eseye itilize tout sa ke nou genyen kòm resous a bon esyan pou evite gaspiyaj epi pratike distansyasyon sosyal yo mezi dijyèn yo pou evite pwopagasyon kowona viris pandan nap Espere leta ap rive reyèlman vre koupe transmisyon viris sa a, li menm jodi a nou kapab di ki deja mete mond lan tèt anba. Swiv ansanm avèk nou entèvyou sa a ke Olivier Martelly li menm li te bay Guy Wewe. Epi pa bliye tou abòne avèk kanal Lakay Info an yon fason pou kapab toujou rete konekte ansanm avèk nou. ogmante nivo de notoryete ou paske ou se pitit yon ansyen prezidan de la repiblik men depi aprè yon bon tan gen anpil pale anpil anpil kestyon kap poze sou Olivier Martelly kòm pitit prezidan de la repiblik la Michel Martelly e kestyon sa yo pa gen repons. Se vre nou pa pral antre nan lè detay dè choz, men si sa enterese w, Olivier, si n ta vle antre nan aspè politik la san n pa antre fon ladan l, pa pòte prezidan de la repiblik, eske ofisyèlman Olivier Martelly te gon wòl li jwe sou prezidans papa l?
Fòm di w ke avan nou rive nan kesyon wòl nan prezidans papa m nan, depi m timoun m avèk papa m.
Gen de moun ki gen relasyon papa pitit e sa rèt la. Mwen menm avèk papa m nou tankou de patnè, de blòdè si w vle pou m ale pi lwen avè w. Tout sa nou fè, nou fè ansanm e si youn ap fè yon bagay nou pa fè l ansanm, lòt la okouran kanmenm. Depi anvan prezidans lan, nou gen ti afè nou n ap jere. Pou rive nan kesyon w poze m nan, Wòl ofisyèl mwen se te konseye a la prezidans an jenès e spò. M pa sonje, sa gen tan, gen kèk tan. Se te yon afè de konseye nan domèn di spò. So, se te wòl mwen sa. Se te, se pa t anyen de twò serye. E pa t gen plis ke sa menm. E ide a, ide a jisteman, se te reprezante la jenès sa nan pati sa. Se te fè de bagay ki te, ke m panse, ki te bon pou jèn yo.

ki pale anpil sou Olivier, yo estime ke Olivier le tan papa l prezidan la gentan reyalize yon pakèt bagay, gon pakèt kestyon k ap poze, ki sa w ap di a moun sa yo? Ou tande yon pakèt bagay, ki sa w ka di a moun sa yo a entèwogasyon sa yo gen yo? Men fò m di w ke m tande tout bagay men n ap reyalize yon pakèt bagay lontan. Trè byen.
Wè, se paske papa m vin prezidan, si w vle, ke nou vin plis nan zye piblik la, petèt. Li vin mete la. Nou te toujou nan zye piblik la, men li vin ba l yon lòt dimansyon, si w vle, oubyen yon lòt aspè. Men, nou fè anpil bagay. Papa m pa prezidan la, nou gentan ap fè anpil bagay nan Ozetazini, men. Papa m pa Trump Ozetazini. Papa m pa prezidan Ozetazini. Nou vin la, nou fè yon gran pwojè avèk Smithee, men. Sa nan ryen avè avèk politik. Èske ou konprann sa m ap di ou? So, lè bagay yo t ap fèt la, m te, m te petèt fache oubyen m pa t bay sa enpòtans. Men kounye a m vin konprann sa, m padone moun yo man. E li nòmal pou moun pale man. Gen moun, tankou jodi a la, se wòl ou, se, se sa w ap fè a, ou se yon animatè, ou poze kesyon, ou chèche enfòmasyon nan domèn kiltirèl la sitou. Moun k ap kreye dosye sou mwen an man, misye se djòb li sa. Li peye, yo peye l pou sa. Se djòb li sa. So, se domaj, se djòb sa l chwazi. Paske lè l rive lakay li, l pa ka di pitit li ki sa l ap fè. L oblije ap di l ap fè yon lòt bagay, men se djòb li sa vrèman. Men, m pa bay sa enpòtans menm. Ou wè, tout sa nou fè, yo vle l vire l politik. M toujou bay egzanp lan. Jodi a, si m al nan yon famasi, m achte yon kondòm pou m fè bagay a yon ti mennaj, y ap di m se lajan Leta. So, èske m ka bay sa enpòtans? M pa bay sa enpòtans menm. E ki prensipal aktivite ekonomik Olivier te konn mennen menm avan papa l te prezidan, pandan papa l prezidan e jiska konnya petèt li ka kontinye ap fè? Eksplike moun yo paske gen anpil moun ki di Olivier gen bilding, Olivier gen milyonè. Fò m di w ke.
Bay moun yon ti detay sou kesyon sa yo. Anvan n kòmanse nan detay yo, nou te deside fè entèvyou a pou mizik, pou koze n ap fè yo la. Wi, n ap fè l sou mizik. Non, men se pa yon bagay ke m janm pale de sa, se pa paske m pa vle pale de sa non, men m pa vle bay sa enpòtans. Men kòm nap pale la map mete nou alèz banm tou aranje mwen poum metem alèz ou wè se ti chòt mwen ki sou mwen la m metem koul e kisam fè menn fòm diw ke depi a laj de kilaj mwen gen 31 an ou gen 32 an kounye mwen gen 31 an depi a laj de kilaj ou m pral gen 33 an nan jèn ti gason monchè depi a laj de 17 an menn m te nan inivèsite isit e lèm gradye a m te gentan. M gen de opòtinite pou m travay isit pou m te fè bon kòb menn. Wè e pandan m te nan high school isit m tap fè reklam. Ki sa w etidye?
E business administration. Ok. E m kòmanse yon metriz tou men m pa fini metriz la. E lè m te isit m tap di w m tap fè reklam menn. E m tap fè chak etap 2, 3, 4 mil dola. Yon nèg 17 an. Chak semèn ou fè 2 reklam. Ou pa mal pase menn. Wè m te gen bato m, yon ti bato 23 pye, yon Baha, m pap janm, m pap janm bliye sa. So, m son nèg ki te toujou gen gwo rèv menm. M te toujou gen gwo rèv, pa gon nèg ki pa gen gwo rèv. Malerezman gen nèg ki pa gen mwayen pou yo rive kote yo vle rive a. Mwen menm tou m pa, m pa, m pa, m pa, m pa santi m kote m ta vle ye a, ou konprann sa m ap di w? So m ap travay toujou. E apre sa m vin Ayiti menn, papa m te gen plizyè byen an Ayiti. Nou deside travay avèk sa menn. M bati sou yon teren ke papa m te genyen deja. An ki ane ou kòmanse? M pa sonje ane yo menn. An ki ane? W ap pale de Ayiti? Konstriksyon w ap pale ou bati? Ou bati? Non, depi lè m ap gradye kolèj isit. Lè m ap gradye kolèj isit la, yo mande m kisa m pral fè. M te gentan konn. A lepòk, m te konn ap jwe foutbòl indò. E tankou yon ti kote w ale, yon ti teren, yo lwe yon teren foutbòl pa lè. Ke m te renmen anpil. Epi m di m pral fè youn Ayiti. So depi anvan afè kanpay n ap pale la, m te gentan gen pwojè m. M ale labank, m fè prè nòmalman epi epi nou fè pwojè nou menn. Malerezman, m gradye kolèj lè papa m ap antre nan politik. So de tout lè fason m te sipoze antre nan lemonn dèzafè kanmenm. Èske w wè kote te mennen avè w la? So, se sa k rive menn. So kounye a m antre Ayiti, m fè afè m epi papa m vin prezidan. Epi yo melanje tout bagay. Men ou menm tou, si ou gradye e ou kòmanse ap fè bon kòb, poukisa yon djòb konseye enterese w non? An pale nasyonal, menm si w pa prezidan. M pa t fè l pou kòb. M pa ta konseye pou kòb non ki kòb depi kilè leta te konn peye moun leta pa peye moun non menn so so si n tap fèl pou kòb se pa nan leta n tap al dèyè yon jòb konseye papa m te prezidan menn so m panse ke de tout lè fason m tap konseye de tout lè fason m tap akote papa m so sa n aryen avwa avèk avèk avèk kòb menn okenn rapò. E gen anpil moun ki pale ke nan pwojè sa ou di ke ou te konseye o nivo de spò, genyen yon pakèt lajan ki envesti nan kesyon stad, yo lonmen non nan kesyon sa a, eske ou gen pou wè ata sou sa ou pa? Yo lonmen non nan tout bagay.
Yo lonmen non nan tout bagay. M pap janm bliye yo te lonmen non nan yon kidnaping a yon nèg ke m poko janm wè nan vi m. Pa janm wèl nan vim menn. Yo akizem de trafik de bagay ke m pa janm wè nan vim. Yo arete yon moun nan yon lòt peyi yo dim se asosye Olivier. Yo di a wè yo arete entèl pou tan bagay men yo konnen se bon zanmi pitit prezidan an Ayiti. Yon nèg pèdi madanm li pou yon lòt gason se fanm Olivier. Yo revoke yon moun yon kote se fòt Olivier menn. Sou de kò an Paul, m pa panse ke, m pa panse ke, ke anyen nan sa yo di a se vre menm. Men, èske kèlke pa nan tout kestyon moun yo poze yo, sa w tande ke nou pap gen chans pale de yo la pou n ta fèmen chapit sa, ou santi konsyans ou klè, ou pa gen anyen pou repwoche tèt ou pa rapò a prezans ou, pa rapò a sa ou di, epi ou di tèt ou kèlkeswa lè peyi w, ta di Olivier nou nap poze w kesyon sou sispisyon ke n genyen eske ou pare ou prè pou reponn e pou finalman bagay sa fini. Nou fè sa deja apre prezidans papa m nan se pa se pa phtk k te opouvwa kiyès ki te opouvwa kiyès ki te opouvwa apre Martelly se te privè ok yo konvoke m nan pakè yo te ban m entèdiksyon de depa Yo banm entèdiksyon depa yo konvokem nan pakè m start machin mwen m desann menn. M toujou prè poum poze kesyon. Motif la se te kisa ankò sou ki pou ki motif ou t al nan pakè ankò? M pa sonje m pap baw manti bagay sa pa pa m pa sonje menn. Non ou paka pa sonje yon bagay konsa Olivier. Se pou menm bagay stad yo menn ke m te pran lajan stad bagay sa yo menm menm menm sijè sa. Sou m desann nan pakè menn. Fè jounen an menn yo pozem 700 mil kesyon. M reponn tout kesyon m yo men epi apre sa sa k pou fèt la fèt. M pa konnen lajistis fè afè l. Ke m pa respon m pa gen anyen pou m wè ladan l menn. Menm si m ale jodi a m ale demen m ale apre demen anyen p ap chanje menn. Si gen lajistis ki pou fè travay li se pa mwen m pa m pa t nan ministè m pa nan m konpani konstriksyon m pa nan finans. So poukisa moun yo se olivye yo deside an tout bagay menn. Poukisa se olive k nan tout bagay? Bon m poze yon kesyon menn. Valè moun ke ou konnen, ke yo wè chèk sou non yo, chèk yo sou tout rezo yo, yo pa janm, yo pa janm pale de yo. Poukisa se mwen menm ke yo pa gen anyen sou li a, yo bezwen pale de mwen konsa menn? M pa konnen menn. Yo ka, yo ka petèt yo, se konsa yo eksprime lanmou yo pou moun. Petèt ke yo bezwen yon moun, yo bezwen yon moun pou, pou. Kòm on di, e kòm target si w vle, yo chwazi m. Men ou menm avè m nou konnen ke gen plizyè moun ke yo wè chèk sou non yo, ke moun yo gen dosye, ke yo poko janm pale de yo. Vrè ou fo? Bon, bon, bon, bon, bon, mwen pa vin pou reponn kesyon pa w non. Mwen ap, mwen la pou m poze kesyon. Non, byen, non, pa gen pwoblèm. Sèl sa m konnen, li tap mye tout tan w ap pran pou raple moun yo ke gen chèk sou non lòt moun nan, vo mye ke w ta pran l pou w defann tèt ou. Mwen pa gen anyen pou m defann tèt mwen nan. Non, non, lè m di sa paske.
La ou tap pi, ou tap, ou itilize tan pou ou. Kòm si. Non, se pou mwen map pale. Mwen di ke m pa, m pa re, bon, ou mande m si m pare pou m reponn kesyon. M toujou mal nan pakè deja. Non, non, non, fin avèk sa.
M ale, epi, epi m fini. Sa vle di, avan w poze m kesyon la, map reponn ankò. Men m vle ke nou klè. Sa vle di ke. Non, nou fin, nou fin aprann sa. Pwen, pwen sa sou. Non, m vle di ke nou pa, nou pa, nou pa travay nan ministè, m pa gen konpayi konstriksyon. So, moun yo mèt di sa yo vle menm. Moun yo mèt di sa yo vle. Sa pa, sa pa deranje m ditou. Petèt ke sa ka vin. Antanke pè de famiy m konnen m gen 2 timoun epi y ap tande yon seri de bagay ki pa vre ditou. Sa ka deranje w, ou gen pitit tou menn. Sa ka deranje mwen. Men sa moun panse oubyen sa moun di menn. Ki mele m menn. Ou sa m ap di w, se domaj. Men ou panse m ka fè vi m m ap eseye eksplike moun sa tou pou eseye. Moun ki renmen w lan renmen w. Moun ki pa renmen w lan bon brèf m pa gen pwoblèm avè l men m pa pral fè tout. Vim oubyen tout antrevi m ap eseye eksplike yon moun yon bagay. Ou konprann sa m ap di w menn? Banm banm kesyon ki enpòtan m ta renmen poze w. Jodi a, w ap viv kòman ak tout bagay sa yo? Anpil strès? Kòman w viv? Ou santi w byen? Ou santi w mal alèz lò nan peyi w oubyen lè w rankontre yon Ayisyen? Kijan w ye? Monchè m pa gen okenn pwoblèm.
M pa gen okenn pwoblèm. M santi m. M alèz nan mwen menm paske m konn sa m fè a, m konn sa m pa fè, wè. Men, lè w gade pou w wè se Ayisyen parèy ou oubyen se peyi w, se moun w ap ede ki soti pou yo akize w de yon seri de bagay ki pa egziste menn, sa va fè w plezi. So menm si m di w sa va deranje m, sa va deranje m nan lavi m paske m fè sa m ap fè a kanmèm, ou konprann sa m ap di w men, men li pa bèl. M toujou ap di sa men, Wyclef se fanmi m. Wyclef pa petèt pi bon nèg ki gen sou latè, menm jan avèk anpil moun, menm jan a nou tout la. Men Wyclef fè yon pakèt tan li pa vin Ayiti. Wyclef vin an Ayiti, viv Wyclef. Wyclef fè 2 jou li vin Ayiti, Wyclef pa bon, Wyclef pa vin Ayiti ankò. Kounye a misye ale nan lòt peyi, o, misye bliye Ayisyen. Fò n konn sa nou vle tou menm. Fò n konn sa nou vle tou.
Sa vle di ke, m pa di pou tout moun renmen yon moun oubyen pou tout moun pa renmen yon moun. Men, Rezo sosyo kounye an fè tout moun panse ke yo ka di sa yo vle jan yo vle depi yon m ta di w tout voum se do.